Bonsoir entènèt Bonsoir zanmi Bonsoir frè Bonsoir sè Dan le senyè ke la pè de Dye swat avèk vou tous Nan lè sa mwen salye chak kolaboratè kolaboratris konbatan yo mwen pap manke pa salye nou mwen ba nou yon akolad espirityèl nan non Jezi ki gen tout pouvwa. Mentenan ke nan lè sa a, m ap remèsye avèk chak zanmi mwen yo ki te deja abone avèk chanèl sa a, ke ki deja ankò abone avèk paj Facebook la epi chèn YouTube la. E mwen remèsye nou e ke Bondye li menm beni nou abondamman. E ou menm tou ki potko abone avèk paj sa a, Epi avèk chèn YouTube la, map envite ou va fè sa avèk plis rapidite e paske ou pral benefisye anpil bagay kap bon pou ou. Pral gen bagay ki pral fè kèw kontan le fèt ke ou te abòne avèk nou. Mètenan mwen salye pastè Lifrantz Fleuristil Gilles, mwen genyen de zami ankò map salye yo. Zanmi chili mwen yo, zanmi sendomeng yo, zanmi ayiti, zanmi nenpòt kote ou ye ou salye kanmenm nan non jezi ki gen tout pouvwa. Kòman moman yo te ye pou nou? Mwen espere ke jezi kris pote lapè pou nou, jezi kris pote la trankilite pou nou nan nenpòt sa nap andire nan moman yo. Mentenan ke. Mwen retounen ankò la fwa dènyè mwen te fè yon bout videyo mwen te pou m te di konsa ke pou m te ankouraje ou pou m te di ke Bondye gon fason li pwoteje moun pa li yo. Wi se sa m pap janm sispann di ke Bondye gon fason ke l pwoteje moun pa l yo. Men ou menm ki se patizan Kris, ou mèt espere ke Bondye li menm, menm fason li te pwoteje pèp Izrayèl dan le dezè, jiskaske li mennen yo nan tè pwomiz, m espere ke se konsa Bondye li menm l ap kontinye pa pwoteje w tou e jiska la fen de votre vi. Mentenan la fwa dènyè mwen te konseye nou nan Jan 14 le vèsè premye, Kote ke lap di, Jezi ap di ke votre coeur ne se trouble point, Croyez en Dieu et croyez en moi. Enben mentenan, jodi a mwen vini pote yon konsèy pou nou nan Somme 91. Somme 91, li pale de yon sekirite, yon sekirite spirityèl, la men puisant de Dye, li pale de la souverènte de Dye. Sa vle di yo nan anndan som sa a, ou menm ki santi w twouble, ou menm ki santi ou sèl, ou abandone, pa bliye ke atravè som sa a, dan le vèsè premye, li di celui qui demeure sous l'abri du très haut, sa vle di moun ki kache anba zèl Bondye. Sa vle di, ou wè li la a, depi w kache anba zèl Bondye, pa gen anyen ki ka fè kè w sote. Pa gen anyen ki ka ba w pwoblèm, pa gen anyen ki ka evakye lespri w, pa gen anyen ki ka fè tèt ou cho, sèlman w ap rete avèk yon trankilite w ap tann Mèt ou, w ap tann Jezikri. Anndan Som nan, genyen 4 eleman mwen soulinye anndan Som nan. Kisa l ye? W ap nan vèsè 5 la avèk vèsè 6 la yo ye. Li pale de tèrè, li pale de flèch, li pale de pès, e li pale de kontajyon. Sa vle di anndan som sa a, frè David ap esplike la grandè de Dye, la men pwisant de Dye, la men tou pwisan de Dye, l ap pale de otorite e souverènte de Dye anndan som nan, E lap pale de la securite de Dieu, koman Bondye sekirize moun pal yo. Ou wè Bondye sekirize nou afin ke pou nou pa pè, pou nou pa pè bagay kap fè moun pè nan nwit. Gen bagay ki ka, gen bagay kap fè moun pè nan mitan la nwit. Mwen menm avèw nou pa bezwen pè bagay sa yo, terreur de la nuit, nou pa gen pou nou pè terreur de la nuit. E l di konsa ankò, Ni kè nou pa gen pa bezwen kase pou malè ki ka rive moun lajounen. Sa vle di gen malè, gen bagay dyab la ka fè, gen espedisyon k ap fèt lajounen, gen sa k ap fèt lannuit. Mwen menm avè w nou pa gen pou nou bay tèt nou pwoblèm pou sa paske nou kache anba abri. Nou kache anba men, anba men tou pwisan BnDye. Sa vle di, m ta vle di avèk chak moun, lòske ou anba men BnDye, ou nan yon bòn men. E pa gen pyès dyab, pa gen pyès espri enpidiskite ki ka oze leve dwa pou vin retire w anba men BnDye. Paske lè BnDye lonje men n sèlman, latè fè silans. Vwala! Ou wè, yon moun k ap mache avèk Bondye, ou nan yon bòn men. E konsèy sa a, m ap di sa tou avèk chak moun k ap pataje videyo sa a avèk yon zanmi ou ki poko fè fas avèk Kris la, li litrèman, li èks, li, li, li vrèman enpòtan pandan w ap tande m nan la, ou menm ki poko vin jwenn Kris, pou w ta vin kache anba abri sa a, pou w ta vin chèche pwoteksyon anba men l. Paske meyè fason yon moun ka pwoteje, meyè fason yon moun ka an sekirite se lè w anba bra Kris, se lè w anba men Bondye. Prezidan, kit prezidan ou wè ki gen kòtèj, ki gen sesi, ki gen selotbò, kavèl, kap men, eee, pou okipe w ti gason, yo pa gen oken sekirite. Vwala! Yeah! Yo pa gen oken sekirite. Sekirite ki avè yo a, sa pa anpeche pou yo pa mouri. Sekirite k ap kondwi a, sa pa anpeche pou yon malveyan tire yo. Men mwen menm avè w, nou gen yon sekirite, kretyen gen yon sekirite, menm lè n ap dòmi. Menm lè nap dòmi lap veye sou nou kòman ou te ka konprann ou kouche wap dòmi pandan ou kouche wap dòmi yon malveyan yon movèz espri te ka vin sou ou li tou fin avèw li tou toufe ou yon malveyan te ka vini kote ou kouche al tou tiye ou yo tou fin avèw tou ekstèmine ou lè sèlman bon menm kou menm menm klè je ou pa tap klè ankò ou tap tou mouri pandan ou kouche wap dòmi yon moun vini li tou pase manchèt li li wap li tou koupe tèt ou. Sa vle di kounye a la ou tou mouri ou tou pa kwè ankò, ou tou mouri ou tou palere. Men pouvi ke nou gen yon sekirite, Bondye pap kite sa rive nou. Se sa fè nan Som nan sèvitè a ap di, L'ange de l'Etènèl kanp otou de se ki le krèy, e les arache de o danje. Vwala! Wi lontan nou nou te nan sa yo rele flèch ki vole de jou. Bagay kap fè moun pè. Malè kap rive moun gwo lajounen. Kèn pa bezwen pè pou sa yo. Moun bagay ankò lap di nan vèsè 6. Lap di ou pa bezwen pè. Maladi. Move maladi kap tonbe sou moun nan mitan gwo lannwit. Sa vle di gen maladi se vre ka tonbe sou nan mitan gwo lannwit, dyab ka voye, sesi ka voye, yo ka voye l pa revokasyon, pa espedisyon, kè mwen avè w pa bezwen sote pou bagay sa yo. E rive pi devan pou la di ni epidemi k ap touye moun gwo midi. Vwala, men jodi a la nou anfas yon pandemi k ap ravaje lemond antye, k ap ravaje divès peyi, prezidan pa ka bay solisyon. Depite, senatè, jij, majistra, oken nan yo pa ka bay solisyon. E, dyab la tèlman vegle zye mesye yo, vegle zye chèf deta yo, yo pa wè lòt bagay, yo tou di bon finalman, legliz pa p ka reyini. M pa kont. Si yo te respekte prensip yo te di a, gen ki sa ki di 1 mèt de distans, 2 mèt de distans, mèt edmi de distans, ok. Men kounye a otre fwa, yè m gon zanmi m ki rele m, li ap esplike m, li di frè Erol, apa yo di legliz pa ka reyini epi Ayiti la, m te yo di bann rara nan lari. Imajine w byen. Men isit wap gade sipèmèkad yo toujou chaje avèk moun. Gen kote ou konn ap pase pou moun al sou wè moun yo fè fil len kole avèk lòt e pandan se tan ke yo te di 2 mèt de distans. On oubyen on mèt edmi de distans. Vwala kounye a la men byen demen, kounye a si tout fwa ke prezidan yo Senatè yo, depite yo, chèf deta yo, nan fas avèk pwoblèm sa a la, se legliz yo ki ta sipoze pote yon solisyon fas avèk pwoblèm sa a. Se sèlman legliz ki te ka reponn avèk bezwen sa a. Men malerezman, yo pa wè ni de ni twa, yo di ebe fò legliz ta fon fèmen. Bon pa gen pwoblèm. Men yon sèl bagay sa m konnen, pòt legliz lokal la ka fèmen se vre. Men legliz Jezikri a, legliz inivèsèl, legliz Jezi ta blije bati yon moun egliz si sete pyè. E ke lè pòtre di seyou dè mòn reprevodron pwen kontrèl, sa pa ka fèmen, o gran jamè, nèg pa ka fèmen. Se vre, m gen dwa pa ka reyini an gwoup 50, 15, 200 moun, m gen dwa pa ka reyini yon sèl kote, m pa gen pwoblèm yo fè sa yo vle. Men yon sèl bagay mwen m konnen mwen menm, mwen menm mwen menm, m toujou rete sou menm liy nan. M konnen tout kretyen yo toujou rete sou menm liy nan. Tout kretyen yo toujou gen menm konsekrasyon an, tout kretyen yo, yo toujou ap konsakre yo. Paske se pa lè n te vin la, legliz la, se si, se lòt bò, nou te non, mon frè. Se pa lè sa nou te kretyen. Sa di malgre jan w wè bagay yo ape la, Bondye gen yon fason pou l pwoteje moun pa l yo. Bondye gen yon chemen, Bondye gen yon wout l ap pase kanmenm pou l sove moun pa l yo. Pa bliye ke mwen m avè w nou se eli, nou pa ka pèdi ankò. Menm jan. Livebre ap di konsa, Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Se pa wè nou wè nou nan levanjil. Se pa annik dòmi yon maten, yon swa, leve yon maten nou wè nou nan levanjil. M espere tout moun k ap tande m la ou gen yon temwanyaj, ou gen yon temwanyaj kòman ou fè vin la, kote Bondye te pran w, kote Bondye sot avè w. Sa vle di nan minit sa a n ap pale la a mè byeneme, anndan Som nan, Som sa a gen yon asirans, li bay asirans, li gen yon konviksyon pou tou lè kretyen. Moman sa a se moman pou tout kretyen mare sapat ou. Sak gen jip kap mare jip, sa kap mare pantalon mare pantalon pou nou fè levanjil serye. Sa vle di nan minit sa mè byen deme dan le senyè, mwen konseye avèk chak kretyen pa ba tèt ou pwoblèm pou anyen. Zafè bon, menm si yo ta fèmen pòt legliz li pa ta janm ouvri ankò men mwen menm avan nou sove nou sove nèt nou pap pèdi. Konsidere ke ou pap pèdi. Konsidere ke kòm ki, kòm si, plas ou pa sou tè a, plas ou e nan syèl la li ye kote Bondye. Men byeneme dan le Senyè, m pap fè videyo a twò long. M ap rete la avè w. Men sèl sa m ap di w, rachte le tan, kar les jours sont mauvais. Pa bay tèt ou pwoblèm zanmi m. Espere ke Bondye ap pwoteje w menm jan li te pwoteje pèp Izrayèl. Menm jan li te pwoteje lafanmi de Noye nan lak. Ha ha! Mwen menm avè w nou anndan yon lach wi la a, nou anndan Jezikri. Lapli a mèt tap tonbe nou pap mouye, paske nou anndan Jezikri. Jezikri chwazi nou, li pran nou deja. Mwen avè w se nan syèl nou prale. E deviz nou pa sou tè. E m ap poze tèt mwen yon kesyon, nan sans m wè bagay la ye la, èske plas kretyen sou latè toujou? Wè, m ap poze tèt mwen kesyon, èske plas kretyen yo sou latè toujou? Fè kè w kontan. Pataje videyo sa a, lè w fin tande l, avèk kontak ou yo, pou w di yo ke gen espwa toujou, pou w di yo ke Bondye gen yon fason l pwoteje moun pa l yo. Pataje video avek kontak nou ou pap pèdi sa mèsi ke Bondye nan amoul kapab jete benediksyon nan laviw se te byen eme frèw ankò Fleuristil Julerold ke le Seyè vou benis mèsi.